Bonjou, bonjou avèk tout konpatriyòt ayisyen. E nan lè sa a, nou salye laprès, nou salye chak grenn moun k ap gade travay sa yo. Nou salye estaf ayisyen an ki nan peyi etranje, dyaspora yo, nou salye yo. E nou salye tout moun nèt an jeneral. Jodi a, men kòman nou wè jaden an ye. mennen nou wè kle sa a. Men kle yo, se konsa kle sa yo fonksyone e se sa k fè m di nou avèk yon sèl bonm nou genyen, nou kapab monye 5, 6, 7 kawotè. Men kòman li kapab monye tout? Chak degre dlo a pwale ou fèmen yon kle pou l pase. Men ni, lè n ap imajine nou men kòman sa ye pou moun ki vle konpwann travay yo. Men yo, nou wè, pandan kle sa a moute, men ni, sa a, li soti nan toub 6 sa a, men ni, nan toub 6 sa a, gwo vye toub la, men ni, nan yon toub 6, epi li monte. La, lè nou rive la, nou fè yon solisyon de tre kwatro. Nou wè meni yon toub 6 avèk 4. Yon toub 6 avèk 4. Nou monte la, meni, lè nou rive la, nou mete yon te. Nou mete yon te, konya te sa, nou mete yon kle 3. la epi yon kle twal la. Sa a omwen sa ka pran 7 mangèl pou l desann anba isit pou l al mouye. M ap montre nou imaj la byen. Men ni. La, si m vle dlo a monte kounye a lè m fèmen kle sa a, nou wè lè m fèmen kle sa a, dlo a vire li desann nan toub 6 la. Nou wè? Li vin tounen la, li pa monte la, li desann la nan toub 6 la pou l ale. Epil pral mouye lòt kote. Paske depi ou fèmenl fòk gen kote poul mouye. Men sim vle kle a mouye m ouvel nou wè. Men ni mwen ouvel m kitel la. Na pral kontwole mangel yo konbyen mangel yo ye. Nou wè 1 chak mangel gen 2 men yo nou wè koman yo ye. Yo gen 2 tou pou yo mouye. Sa gen yon mangel men mangel pay la men ni. Nou wèl. Meni, se konsa yo plase. Ebyen, nou gen 1. Lè nou rive la, nou gen 2. Meni, se konsa travay yo ye. Se konsa nap di ou menm ki vle aprann travay yo, aprann yo. Lè nou rive la, Nou gen 3 pou 6. Men pandan nou pral rive o milye, li pral fini ki sa wè. Nou oblije ogmante, nou desann plis yon 3, nou mete yon 2. Yon toub 2 men ni, ki se 2. Ou pral gade.

Men nou. La nou mete yon demi se ladan. Ou wè? Nou mete yon demi se ladan. Pou ki sa pou l kapab pran otè. Nou wè ki otè l ye? Lè l pran otè sa men ni men otè l ye. Nou mete sa le pou lè nou vle debouche pou nou debouche sa. Nou wè? Lè nou debouche sa a konsa, kounye a lè toub la vin avèk fatra, lè dlo a vin avèk fatra, ou gen dwa kapab retire sa a pou kapab netwaye l, pou tout fatra yo kapab tonbe. Ebyen se konsa ou kapab sige mouye ebyen tout sa nap gade anlè a se jaden an kap mouye konsa se konsa dlo a moute pou lal mouye tout pwen jaden sa anlè a e se te yon bonm ki mouye omwen de 3 kilomèt edmi. Men pandan ke li mouye 3 kilomèt edmi an, ou menm ou ka fè l mouye nenpòt 5-6 kilomèt. Poukisa? Nou wè? Pandan m te monte nou an, men ki meni. M ap montre nou yon lòt kle ki bò anwo. Pou m te montre nou tout tè a nou wè a, se konsa nèt li ap monte avèk kle nou wè meni. Se konsa sa ap moute. Konya se yon travay nou te gitan fin fè. E pi, men sa te gen de tan nou oblije vin refouye l paske te gon dife ki te pase nan tè a. Nou oblije vini nou refouye l pou nou replase mangèl yo men. E nou wèk le yo, se konsa tout travay yo e men yo. Se konsa yo devni men. Pandan dife pase a dife ap boule manguele nou konnen son bank ajan plastik ye lap boule pa bliye m di nou me koman tout kle yo fèmen nou wè ti dan sa men ti dan sa se sou li l pral fèmen me zero nou wè sa se zero li ap ouvè sou zero a men lap fèmen sou se a men se a lap fèmen sou se a gade byen wi Se konsa li men ni. La nou jwenn ni ouvè. Gade byen. Depi kle a ouvè, l ap dwat avèk toub la. Men depi l pa ouvè, l ap an travèsal sou toub la. Nou wè l? Nou gade sa ki fèmen. Gade byen wi, sa fèmen. Nou gade sa ki ouvè pou n konprann teknik yo nèt. Paske sa li menm, depi toub la anba tè, li pa ka gen anyen, li pran tan l, bann tan pou l viv. Se menm jan tou, mangèl yo, gen moun ki konn pase yo anba tè. Men w konnen tanzantan traktè ap rale tè a, nou pa t oblije pase yo anba tè, se sa k fè nou te kite yo anlè tè pou nou te mete pitouk nan yo. E nou swete tout moun k ap gade videyo, ke Bondye beni nou, ke Bondye pase avèk nou. Bòn travay, bòn edisyon, bòn ekout, ke Bondye beni nou. Se te Kikiprod ki avèk nou.